E wi e wi se Clay Tech Pro Alors avan m komanse e pa bliye ke m gen inverter pou vann Smart UPS n ap jwenn Smart UPS achte men inverter a se yon inverter ki trè poze ki trè klas e ladan li gen afficheur

N ap fè yon ti egzèsis, e se de egzèsis, jodi a nou pral fè dezyèm egzèsis la. Alò, pa bliye, kòmande Investors Matthew Pierre Sport la, men yo la, yo trè klasik, ok, nou la, trè de byen, trè de byen, trè de byen, achte Investors Matthew Pierre Sport la, ok. E li, li pwoteje kont lè tansyon elve oubyen li ba, ok, li gont. transfè de sous otomatik ki trè rapid e l chaje batri ou trè trè byen alò sa se Smart UPS Lite la Lite la li pa gen afichè ladan li gen sèlman led yo ki pou endike w mòd inverter mòd e line edh m ap chaje oubyen mwen overload ok sa se Smart UPS Lite yo alò nou prèske pa wè w di Lite ankò Paske nou preske pwodui Smart UPS konpak yo e apati de 2000 Watt alò konpak yo e sa sa se light e kòm ou de invètè pa w la achte a chak fwa ke w achte yon invètè ou fè yon zanmi ou achte yon invètè so Ou sipòte nou, ou sipòte travay la, ou sipòte tout sa ke nou ap fè yo, ok? Alò achte Smart GPS pa w la, meni e trè de byen, achte Smart GPS pa w la nan de Claytech Pro pou enstale lakay ou, lakay yon kliyan, ok? Bon, nou pa lè kòmanse avèk, euh, avèk fòmasyon an, an nou ale direktèman sou, sou mail la.

yon 15-20 minit ansanm pou nou ka konprann trè byen. Ki jan ke nou ka fè yon demaraj motè avèk 2 sans de rotasyon, motè ap toune de lè 2 sans de rotasyon. Ok? E pa egzanp, yon pòtay elektrik, yon barye elektrik kap ouvri e fèmbe alè de yon motè. Ok? Yon asansè kap moute e desann. Sa, lè sa motè a machan avèk 2 sans de rotasyon, monte e desann. Ok? A goch.

Desè motè Yon motè elektrik li kòmande avèk 2 bouton pou chwa de mach S1 e S2 Epi li gen yon bouton pou chwa darè komen ki se S3 S1 ap sèvi lòske n ap fè motè a mache nan premye sans lan E S2 ap sèvi pou motè a mache nan dezyèm sans la. E S3 se pou lè motè a kanpe, li a lare. Yo mande nou chema de kòmand e de pwisans motè sa a. Alò, bon mwen ale nan chematizasyon. An nou ale la byen rapid, nou pral fè chema. Dabò, bon mwen sike nou trè byen. Alò, etan donè ke nou o nivo de yon sikwi endistriyèl te faze, alò li ase senp. Lòske mwen gen yon motè elektrik te faze e ke mwen bezwen fè li chanje sans dotasyon, pa gen anpil bagay ke nou pral fè. Y a ryen de konplike. Ok? Il fo ke nou chanje sèlman youn nan lign de faz yo. Nou chanje youn nan lign de faz yo. Il ya ke selman sa. Dakò? Pou ke mwen demare yon motè asenkron trifaze nan yon lòt sans de rotasyon ke sans orè la, sans a dis teknikman sans anti orè la. Fòk mwen pèmite, fòk mwen chanje yon nan ling de faz yo. Ki ase senp pou nou konprann. N ap konprann pi byen apati de chema ke m pral fè nou la e m pral klere nou li trè byen. Dakò? Ban m ba nou yon detay. Ok. Nou gen yon motè asekonn trifazè k ap mache nan yon sans. Li gen twa faz ki antre ladan.

L2 li gen ale nan nenpòt. L1 ale nan twazyèm bòn motè la pou alimantasyon lin nan. Ebyen motè la ap tounen nan yon lòt sans de rotasyon paske mwen vire, mwen chanje sans kouran ap rantre anndan motè la. An nou fè sa ansanm paske li osi senp. Se Claytech pou deja pa bliye abòne, pataje e like chak grenn videyo. Kòmande yon Smart UPS pou ke ou ankouraje travay yo. Kòmande yon Smart UPS mete lakay ou ka yon kliyan. E lè yon pàn, byen rapid nou depann ou. Ok, an ale. Alò, pou m kon, pou m, pou m fè yon sikwi trifaze, deja trifaze sa vle di ke nou gentan konnen ke ou gen, ou gen 3 faz. Deja, an nou mete preparasyon de baz yo, an nou mete lign trifaze a disponib. M ale nan Puisans e Sous.

M gen 3 faz la ki disponib. Plis tout. Ok. Nan tout enstalasyon elektrik kap fèt, lòske nou gen tansyon alimentasyon ki rive, li sipoze toujou pwoteje pa yon brikè ou byen yon safety switch. Ok. Men kòm nou nan o nivou de yon endistriyèl, an nou pale pito de seksyon de pòt fizib. e pou n pwoteje liy alimantasyon ki pral kòmande motè la paske motè sa yo yo e alò e seksyon nenpòt fizib yo li jeneralman yo gen fizib motè akonpaye yon motè AM ki fèt jen ki fèt ki fèt pou sa espesyalman ok alò e an nou plase yon seksyon nenpòt fizib trifaze e plis plis nèt

Se pou li kite kouran travèse oubyen koupe kouran apati de yon kòmand, alèd de yon bouton pouswa, alèd de yon sinyal ki sòti o nivo de yon otomat. Ok, an palan de otomat, m g'on pwojè pou nou. E na fè, na fè kòmand motè a se konn trivase avèk Arduino, avèk Arduino e an langaj ladder. Ok, e pwojè sa li an kou.

Li sipoze e o nivo de motè la li sipoze travèse relè tèmik lan. But relè tèmik lan e li menm ki la pou li pwoteje motè la kont surcharge, kont pèt de faz, kont echofman. E pou sa relè tèmik lan la. Alò nou ap ajoute yon relè tèmik o nivo de sikiyan avan ke li ale.

Premye chema ke n te fè a ki se demare dirèk. Si m fè sikil de kòmand lan, l ap yon sikil de kòmand pou mwen demare dirèk. M peze bouton pou chwa la, e moto a ap demare kòrèkteman. Men, kòm pwoblèm nan di konsa ke mwen gen 2 bouton pou chwa, youn pou moto a nan yon sans, e lòt la pou yon dezyèm sans. Alò, pou moto m nan tounen nan 2 sans, teknikman, fòk mwen gen 2 kontaktè. Paske. Pandan map kòmanse video a m di nou konsa ke pou motè sa mwen genyen an li tounen nan 2 sans de rotasyon il fò ke nou chanje nou chanje fason ke kouran ap antre anndan motè la alò de se fè pou m chanje l pou m chanje sans de rotasyon motè la map pran yon dezyèm kontaktè m pran yon dezyèm kontaktè

Banm gade ann swiv ansanm poun ka konprann pi byen. Lèm di nou nou pral chanje sans dotasyon an. Se just chanje yon yon liy de faz sans unite motè ap chanje sans dotasyon. Banm e fil poli e polifaze. Ann ale la L1.

Pou m chanje sans dotasyon motè la, m pran L1.

Ok pou l ka pi lizib. Woyy net la net la twòp wi. Ok paki A sa m fè a la osi senp. M desann moteur la un peu. Ok. M desann relè tèmik la pi ba. Baw. Ok. E mwen desann kontaktè m nan un peu. Baw. Baw. Ok. Pou chema ka pi lizib. Pou l ka pi lizib. Moute lejèman.

Ok A pati de la m panse ke l ap pi lizib pou nou an Ok Ok Efase to E nan nan nan nan Nonp Yes Ok Nap wè kijan koneksyon an fèt Mwen chanje Mwen chanje youn nan ling de faz yo Nap gade pou nou wè L1 antre nan L1 kontakte sa la li Onivo de rete mit la li pral nan motè la L2 ale nan L2 kontakte ale nan motè la L3 menm jan

pou ka wè ke lòske li nan sans orè e nan sans anti-orè. Sa se demaraj dirèk avèk 2 sans de rotasyon. Ok? Avèk 2 sans de rotasyon. E pou alimantasyon an, nan bezwen ki sa? Nan bezwen se... Nan bezwen se... Faze nit. Bon, banm di nan bezwen yon fizib. de pwoteksyon, yon fizib de pwoteksyon, yon fizib de pwoteksyon, ok, e, lòske kouran sòti o nivo de fizib de pwoteksyon an, nou ba li faz, an nou di li alimante a pati de faz 1,

L ap pase pa yon bouton arè durjans. Arè durjans. Ok. Arè durjans lan se bouton wouj sa ke nou toujou wè o nivo de... de yon endistri tou sa, de yon jeneratris pa egzanp, yon gwo bouton wouch, an ka de chòk fasilman li, nenpòt moun ka jwenn li kote li a, epi tou jis peze bouton an pou kanpe tout, tout, tout, tout sistèm nan nèt, ok, la l pase pa yon bouton aredijans, la l pase pa yon bouton aredijans, bouton aredijans lan li ap an seri avèk avèk yon kontak nòmal li kloz woulè tèmik. Pa bliye ke kontak nòmal ki kontwole tèmik sa a, se li menm ki ouvri lòske relè a, lòske kouran relè a ka sipòte a li depase, alò se li menm ki ouvri ki fè ke kouran pral koupe sou bobin kontaktè la ki te eksite a, ok. Li pase pa, li an seri avèk yon kontak 95 96 de relè tèmik la, ok. Dezyèm pwi apre relè tèmik lan, nou pral gen bouton ki pral an seri avèk bouton arè a. E avèk bouton arè a. E bouton arè.

Nan chema ap fat gen arrêt d'urgence, fat gen arrêt d'urgence. Pa gen pwoblèm, map rele S2. Arrêt d'urgence nan li, li, li, nan chema, chema ap fat, fat, alò, pwoblèm nan pat mande m li. Pwoblèm nan pat mande pou m te gen yon bouton arrêt d'urgence, kòm m mete li, alò, S2, ok.

KM2 Ok Ok La Ok M konnen ke m bon la M va nan bibliotek la anko M nan bibliotek la tatale Men sof ke m bezwen gen 2 bobin kontakte yo ki disponib Kontakte 1 an An nou met An nou li l KM1 Pou m kontakte la Pou premye sas la

tout eleman sa yo ki gen nan plase an seri, nenpòt eleman ki ouvri, kit se bouton arè dijans lan, kit se relè a ki chofe ki gen bouton arè a, se ke kouran ap koupe o nivo de sikwi an, lè sa motè a ap kanpe, dakò? Alò, bouton arè a li an seri avèk bouton mach 1 an, mach pou motè 1 an, li an seri avèk mach pou motè 1 an, e... Tout sikwi sa yo, tout sikwi sa yo, tout nan mali kloz yo, yo tout nèt an seri. Ni bouton arè dijans, ni kontak en seri, ni vodou eletemik, ni bouton arè. Ok? Ok. Li en seri avèk bouton mach S1 an. Pa bli yo di m konsa ke. S4 oubyen S3 nan pwoblèm nan, li ap yon arè komen. L ap arè ni pou bouton S1 an, ni pou bouton S2 a. Alò, ni pou bouton S2, ni pou bouton S3. Ok? Alò, si li ap fonksyone, li ap arè pou tou lè 2, teknikman, sa vle di ki sa? Li ap yon pwen komen pou tou lè 2. Alò mwen pran kome an la, mwen prime bouton mach la, epi toujou nan menm pou kome an, n ap mete li nan dezyèm bouton mach la. Li pou tou lè 2. Ok? Mèt nan.

Ok, tout a 2 ap jwenn nèt. Mètnan, si pa egzanp, bon, ban nou di an fon ti similasyon, si pa egzanp nan fon ti similasyon, m ta deside, M ta deside fèmen sikwi sa la. Kouman rive la? Peze pou mwen peze bouton mach 1 an. N ap wè ke motè a tounen nan yon sans. Gad sans la. Gad sans la pou nou wè. Nou wè ki sans? Li fè la. Li tounen nan sans sa. Ok? M lage. M lage bouton mach 1 an. M lage bouton mach 1 an. An nou di ke m peze bouton Maj 2 a. Apre ke motè a tounen nan yon lòt sans de rotasyon. Ou wè, nou wè flèch la? Lòt sans de rotasyon. Nou la? Ok. M lage bouton Maj. Dezyèm Maj la. Men sof ke, kòm sa yo se bouton pouswa ke yo ye, lè m peze l, kontak la fèt, men lè m retire men m kontak la defèt. Gade kou lè m peze l kontak la fèt, m retire men m kontak la defèt. Alò! De se fè, m ap fè sa yo rele yon kontak de mentyen, yon kontak, yon kont e yon sistèm a efè de memwa. Sa vle di ke menm lè m retire men m pou l toujou rete eksite. Menm jan n te fè l nan premye videyo a, pou bout, pou kontaktè la ka toujou rete eksite, nou ap mete an paralèl avèk bouton. pou swa kontakte sa ke mwen vle rete eksetera, yon kontak nòmal li open ki sòti o nivo de kontakte sa m vle rete eksetera. Sa vle di ke si m bezwen e si m bezwen pou si m bezwen pou KM1 rete eksete, ebyen m ale

M al verifye kote m jwenn yon kontak NO, yon kontak nòmal yo pen, si m pa jwenn tou, m ka ajoute yon aditif. M ba l menm non avè l ki se KME e m plase l an paralèl avèk bouton pouswa mach mwen an. An paralèl signifi ke antre antre e sòti ap ap ap kome, ap plase an paralèl. Ok KM 1 KM 1 Sa vle di ke dèk ke KM 1 eksite KM 1 sa ap fèmen Pi motè la ap tounen nan sans Dakò De menm tou pou dezyèm motè la Pou dezyèm motè la Si m bezwen li rete E lè m peze bouton marche la pou li rete E eksite M ap met yon bouton M ap met yon kontak E Nonm Aliopen ki sòti o nivo de kou dezyèm kontaktè sa m bezwen rete kritè ki se KM 2 yo mete l an pale avèk bouton pochwa mach la ok antre yo antre e sòti ale nan sòti mètnan si nou al fè similasyon similasyon nou ka remake yon bagay Nou ka remake yon bagay. Si m peze bouton sa la a. Si m peze bouton sa la a. Se ke motè la ap mache nan yon premye sans. Ok? Men, si m peze bouton sa la a. Motè a ta sipoze mache nan yon dezyèm sans. Men, si m peze l tou. Pa gen pou sikwi paske nou pral gen L1, kaltouch a L2 paske la, la nou gen L1 ki antre la, li rive la, e lè, si sa, si m anklantche dezyèm kontaktè a la, nou pral gen L1 an ki pral dirèkteman kosikite avèk L3. Èske nou la? Ben, ban m, ann eseye fè l. Ban m eseye eksite l. M peze l, baw! Ban m gad sa k ap pase. Ban m gad sa k ap pase.

Elektrisite a son bagay ki bèl. Motè a pa tounen nan dezyèm sans de rotasyon nan prèske la a nou wè nou a zewo tou pa minit. E nan gade pou nou nan wè fizib sa yo sote. An? Nan wè yo sote, nan wè kou pa travèse de sa yo, de fizib sa yo. Nan wè pou dezyèm nan kou an travèse yo. Men premye a avèk twazyèm nan, yo koursikwite, fizib nan sote. Nan prè ke ling vè la ki sinifi ke kouran li travèse ling sa yo, nan prè ke li rive la. Men sof ke nan ling 1 an li pa travèse. Paske, paske, mwen peze dezyèm, dezyèm sans de mach la.

Bon m stop similasyon an e nou va rekòmanse ankò ok Alò pou sa pa rive sa sot rive a la pou nou gen breke ki sote avèk kò sekwi paske nou pa met yon veriyaj e vin fè ke lè m aksyone dezyèm sans de mach la nou gen L1 k al touche avèk L3 L3 al touche avèk 1 lè sa nou gen 2 fizib ki gentan nou gen 2 fizib ki gentan ale alò de se fè nou pral fè sa yo rele yon veriyaj mekanik

Map fèl avèk yon kontaktè nòmal e kloz, banm respè nou pou di sa. Euh avèk yon kontak, 2 kontak nòmal e kloz. Ka m rele l KM, m rele l KM 1, m rele l KM 1, map rele dezyèm nan KM 2. Ok. Map rele dezyèm nan KM 2. Ok, pou ki sa m pral ajoute 2 kontak sa yo nan sikwi sa a? E KM 2. Pou ki sa? Paske Etandone ke Etandone ke m pa vle kontaktè yo eksite an menm tan, KM1 e KM2 eksite an menm tan, ki sa m ap fè pou m ka pwoteje sikui a? Ki sa m ap fè pou m ka pwoteje sikui a? Sa a se kontaktè KM1, pa vre? Sa a se kontaktè KM2, pa vre? Ebyen, pou yo pa eksite an menm tan, se youn oubyen lòt, tou lè de pa ka eksite an menm tan.

Enben, kont ak sak te close la lap vini ouvri, alò menm lèm ta peze S3 pou mwen pap janm desann nan KM2. En de menm tou loske KM2 eksite, kont ak KM2 sa ap vin louvri, menm lèm ta peze S2 kon pap janm desann pou vin nan KM1. An nou gade pou nou wè. Mwen liye li an seri, avan ke l antre nan kou antre nan bobin nan mwen metel avèk li. Sa sa rele vewouyaj elektrik. Sa rele voyaj elektrik. Ok? Mètnan. Mètnan, lè m peze bouton pou swa an. Lè m peze bouton pou swa mach. Pou motè 1 an. Sa k ap pase se ke kontak sa, kontak te, e kontak sa, li te kloz la vin ouvri. Menm lè m pral peze bouton S2 a, li pa p janm fèmen paske kontak sa ouvri. Se youn oubyen lòt ki pou mache.

S3, kouran ap rive la, li pap travèse. Lojikman, KM2 pap janm eksite. Ok. Pou KM2 eksite, fòk mwen mete motè la a larè, mwen koupe kouran total sou motè la. Lè sa a, KM1, kontak KM1 sa a ap tounen avèk valè inisyal li. E lè sa a, m ka peze S3. E lè m vin espike istwa kounye a la, motè la ap tounen nan lòt sans de wotasyon an. Lòt sans de wotasyon an. Ebyen lòske motè la ap tounen nan lòt sans de wotasyon an, menm lè m ta peze F2, li p ap aksyone paske mwen gen yon veriyaj elektrik KM2 ki an seri avèk bobin kontaktè KM1 an. Ebyen kòm KM2 eksite, KM1, KM2 ki nòmal eksite sa vin ouvri, ebyen lè m peze bouton pou swa mach pou KM1, Kouran rive la li pa desann poum poum poum poum eksite l poum fè mol ta tounen nan lòt sans de rotasyon m oblije fè arè epi tou m peze lòt sans de rotasyon an motè la ap vire nan lòt sans de rotasyon alò se konsa yon motè ki nan asansè fonksyone moute desann yon pòtay ouvri e fème li fonksyone avèk de sans de rotasyon alò pa bliye se kle tèt pou Il faut que nou kòmande smart UPS pa nou yo, achte inverter yo nan menm pou n ka mete lakay nou ui, achte inverter mete lakay nou, smart UPS Claytech Pro yo disponib 1000 watt, 1500 watt, 2000 watt smart UPS disponib kèlkeswa kote w ye Okap, Okay, Tigwav, Jeremi. Port de paix. Nenpòt kote ou ye, depi se Ayiti a, n ap fè espatula sa rive jwenn ou byen rapid. Alò, se petèt pou, pase bòn nui, e yon pwochèn fwa n ap gen yon pi bèl epizòd sou demaraj motè a se konn trifaze. Men, pwochen epizòd la se sou kouplaj etwal triyang, triyang triyang, triyang etwal onivo de yon transfòmatè.